Aid sa kap fèt, sa kap fèt. Èske ou branche? Ou ap bouje? E nou tout, de moun nèk te pase lekòl tande pale de Winston Churchill. Winston Churchill se premye minis an Angletè an lè te sou epòk dezyèm gè mondyal. Misye son nèk ki pase de prezantasyon ki fè nonm nan listwa. Yon gwo potorik gason. Misye di yon ti pawòl ke M renmen medite sou li. M toujou di konsa, yon moun ki pesimis, li wè difikilte nan tout opòtinite. Yon moun ki optimis, li wè opòtinite nan tout difikilte. Yon moun ki pesimis, li wè difikilte nan tout opòtinite. yon moun ki optimis, li wè opòtinite nan tout difikilte. Gen 2 pati la, gen 2 tip de moun. Ou menm wa fè chwa ki tip de moun ou ye. Aye e 2 gen, pa gen, pa gen e, e, e, m te kapab di antre les deux. Ok? E, byen antandu, yon moun ou gen dwa nan sitiyasyon pesimis, yon lòt sitiyasyon optimis. Ok? Pa gen yon moun kòmsi ki pesimis 100% epi yon moun optimis 100%, sa pa egziste. Par kont, Gade pou wè lan vi an, kote w ye lan vi an, eske w bokou plis yon moun ki pesimis oubyen w son moun ki optimis? Eske w son moun lè opòtinite yo prezante devan w, ou pa ka rekonèt yo? Ou di mwens ou wè kòm si se bagay yo, bagay yo enposib, kòm si ou wè se enposib ou wè ou menm? Sa vle di lè w pran yon vè ou mete l a mwatye dlo, ou menm ou wè pati vid lan, ou di hop ou vye a mwatye vid. Tandi ke gon lòt moun ki rive devan menm sitiyasyon, epi l di gade opòtinite. Epi moun nan la li menm li sezi opòtinite an paske li menm li te prepare l tou. Paske fò prepare, fò fòme tèt ou. Li te prepare li epi li sezi opòtinite an. Malgre gen difikilte men li menm li pa gade difikilte yo. Paske gen difikilte paske reyisit nan pa vin konsa. Se pa bèchon jwaye a pa konsa. Pou soti lan moure bwa pou tonbe lan bèchon jwaye a fò travay. Fò travay di. Anpil pasyans, anpil pèseverans. Donk men moun k optimis lan li menm, li pa gade, li pa ret gade sou difikilte yo, li wè opòtinite an. Epi l di l pral sezi opòtinite an malgre bagay yo ka difisil pou li, malgre l gendwa ap goumen, l ka fè ane ap goumen. Men frè pa m depi l pa bay vag, l ap rive kanmenm. Kwè m si w vle. L ap rive. kan menm. Zanmi pa m, frè pa m, sè pa m, jodi an, s on chwa w dwe fè. Poze tèt ou kesyon sa a. Si w s on moun ou wè ki plis bokou pesimis, ki wè difikilte nan opòtinite yo, nan tout opòtinite yo, m ta konseye w chanje fizi w depòl. Chanje fizi w depòl. Paske nan vi sa a, moun ki pesimis. pa rive. Depi w posimis, siksè, reyisit ap fui w. Se moun ki optimis, moun ki wè opòtinite yo, moun ki sezi opòtinite yo se moun sa yo. Moun ki pèsevere yo se moun sa yo ki reyisi nan vi a. Swiv Ret Branche, nou sou Facebook, Nou sou Instagram, nou sou Twitter, nou sou YouTube. Follow nou, subscribe. Ti video sa sou renmen l pataje l. Like li, pataje l avèk yon zanmi yon fanmi ki ka petèt byen renmen tande pawòl sa. Epi tag yon zanmi ou konnen ki optimis. Ou pa bezwen tag moun ki pesimis nan non paske l ka gen pwoblèm avè w. Tag yon zanmi ou konnen ki optimis, yon zanmi ou konnen kap goumen, yon zanmi ou konnen malgre bagay yo difisil men lap fight. l ap fay. Kèlkeswa kote l ye, ak yon an Ayiti oubyen aletranje, tag li sou ti videyo sa a. Ba l ochan sa a. Ok? Swiv Ret Branche. Epi, rete branche!